Medam e mesye, jodi a se 5 fevriye 2024, jodi lendi a, gen yon gwo manifestasyon lanse nan 4 kwen kapital la Pòtoprens, ebyen nou pral konnen ki sa t pral genyen pandan jounen an, paske popilasyon an motive pou yo kapab di Ariel kisa wap fè nan bak peyi a toujou e kisa wap regle paske nou konnen pwoblèm ensekirite a la kap vale tèren e tout pwoblèm ki gen e nan peyi sa a eske Ariel vreman ap kapab sipòte bagay sa jodi a kote popilasyon an yè yo te pran lari ansanm avèk pitit Dessalines yo tal manifeste kont pouvwa an plas la. ki la kap dechire pèp la kap bwè san pèp la nou konnen gen anpil gang ki lage nan peyi sa gwo zam fann fwa nan men yo yap dechèpiye pèp la non sèlman yap dechèpiye pèp la yap kidnape pèp la yap touye pèp la lage siwo sou tèt pèp la ebyen mare yo minote yo ebyen depi yo fin minote nèg la se ou wè yo gwo pran gwo pens yap rache dan nèg la e moun sa pa kapab pale

E Guy Philippe ki te jan li te di l la li te anonse l ansanm avèk ajan Bsap yo e li te mande lapolis ki nèg ki gen volonte ki anndan pou anndan enstitisyon sa a swa ke mete zam yo atè al manifeste ansanm avèk popilasyon an e swa ke yo kite manifestan yo pase pou yo pa fè yo abi. E yè Moïse Jean Charles se pa de soufle l ta pwoke anba gaz tèlman polis nasyonal Dayiti te simen gaz. te simen gaz sou manifestan yo e nou konnen espesyalman yè Pitit Desalin kote gwo manifestasyon te lanse e nou konnen a chak fwa gen manifestasyon sa yo se Moïse Jean Charles ki toujou an tèt manifestasyon an. Ann pran tande deklarasyon yè kote Moïse Jean Charles te viktim anba men lapolis avèk gaz akrimojèn e aprè nou pral bay opinyon pa nou sou sa k te pase yè. Yo pa ka viv tankou moun. Men lè m gade sitiyasyon moun k ap viv Kafou-Fèy yo, yo deloje yo lakay yo, ki twouve nan Sèil de San, yo pa ka benyen, yo pa ka manje. Lè n gade ensekirite ki genyen atravè komin Kwadèboukè, Taba, Ba Latibonit, moun nan Nò pa ka ale lakay yo, moun nan Sid pa ka ale lakay yo. Lopital jeneral kraze, DGI pa pou nou, ladwann pa pou nou, ladwann kraze, biznis tout ayisyen, moun klas mwayèn ki ta fè biznis, polisye pa.
Ariel Henry li menm ki pa wè, ki pa bay anyen regle pou li, nou konnen deklarasyon ke Ariel Henry te fè, li te di, jan l mouri, l mouri, l te mouri pa bal, li mouri pa kout zonbi, sa vle di Ariel pa gen pwoblèm si l ta mouri jodi a paske l pa gen anyen k ap pèdi. Men nou konnen popilasyon ayisyèn nan ap soufri jounen jodi a, kote popilasyon sa l ap soufri ensekirite, l ap soufri pwoblèm manje, l ap soufri tout zak de malonèt k ap fèt sou popilasyon ayisyèn nan, ebyen nèg sa yo pa bay anyen regle pou yo, ebyen ensekirite a nou pa kapab di ki enkontwolab nan men nèg sa yo. Nou konnen avan prezidan Jovenel te mouri, ki sa k te rive peyi a, epi ki sa k t ap pase, tout lasent jounen se te gwo manifestasyon ki anndan peyi a, e jounen jodi a la nèg yo santi y ap byen viv anndan peyi a, y ap kraze lajan peyi a, ebyen nou konnen kote Ariel Henry te menase. te menase direktè Bsap la pa two lontan ebyen jounen jodi a nèg yo pran gwo desizyon sa pou yo kapab revoke chèf Bsap la ki se direktè Bsap la ebyen jounen jodi a la nèg yo deklare Ariel lagè lagè sa nou konnen eske l pral bon pou Ariel eske Ariel ap kapab sipòte bagay sa nou konnen Guy Philippe li menm ki tap mande ajan bsap yo pote kole ansanm avèl e li tap mande polis nasyonal avèk militè yo pote kole pou yo kapab fè revolisyon sa a e ke li menm lap mande avèk ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan. Yo pa ka viv tankou moun. Men lè m gade sitiyasyon moun k ap viv Kafoufèy yo, yo deloje yo lakay yo, ki twouve nou sèy de sant, yo pa ka benyen, yo pa ka manje. Lè n gade ensekirite ki genyen atravè komin Kwadèboukè, Taba, Ba Latibonit, moun nan nò pa ka ale lakay yo, moun nan sid pa ka ale lakay yo, lopital jeneral kraze, DGI pa pou nou, ladwann pa pou nou, ladwann kraze, biznis tout ayisyen, moun klas mwayèn ki t ap fè biznis, polisye pa alèz, etidyan pa alèz, pa gen moun ki ka viv anndan peyi a. Se pou m al kanpe devan ka Ariel pou m raple l li sonje yo te gen yon swadizan akò yo te pibliye nan Le Moniteur ki te di 7 fevriye 2024 Ariel Henry ap retire kò l nan tèt peyi a si l te amelyore sitiyasyon peyizan yo, malere yo, si l te bay sekirite. Èske n ka kite foli moun k ap pase tray

Paske, menm si lapolis vin tire, yo ka tire nou tout. Men toutan nou pa pale devan ka Ariel. Pou lemonn antye konnen sa nou vle, sa nou panse. Pou lemonn antye tande vwa nou, nou pa deplase kite la. Lapolis ka bourade nou. Lapolis ka bout. Nou sila nou ap fout zam men nou nou pap dekanpe la paske konn gen jounalis yo ki pase pou nal pale avè yo devan kaye la pou nou di lemond antye men sa kap pase an ayiti. Men eske w pa pale otorite yo de sa? Responsab twoup ki la a kisa nou di l? Bay jounalis yo pase menm si yo pa kite popilasyon pase paske mesaj la e pa pou mwen yo prefere Kenbe Ariel Henry an otaj, yo menm wi, pou yo fè l plezi. Paske polisye yo, menm pwoblèm k ap pase nou an, l ap pase yo tou. Se pa zam ki gen nan men nou, lapolis pa ka anpeche nou pale la. Yo leve men, e pou yo kapab di, peyi an pè. yo bay sekirite, yo bay konsèy elektoral pou k gen eleksyon anndan peyi a. Nou p ap okipe blan yo. M tande m fè yon deklarasyon, m wè Lèzetazini, anbasadè a, sekretè deta yo, yo reyaji. Epi m ap di yo, se pa nou k vle fè deklarasyon sa yo. Se paske nou wè Ayisyen yo pral mouri avèk grangou, avèk mizè, avèk ensekirite. Se sa k fè nou deside pran lari a, tout Ariel Henry pale! Nou pap soti e deklarasyon final la fòk li fèt devan kay primati lan oubyen devan pòt.